Men genyen 2 lòt bagay ki enterese nou, m konn sa deja, m konnen ke depi lotrejou gon zanmi ki di m atansyon wi map tann reyaksyon w wi la sou Real la. Bon ki sa m pral di sou Real? Real chanpyon! Real chanpyon Lig dè chanpyon! Eske Real merite chanpyon? Wi l merite chanpyon. Piske li gen yon pakou atipik, li gen yon pakou yon san fot, li pa janm pèdi nan konpetisyon an, pandan tout konpetisyon an, enben wi, bravo! Se sa sèlman m ka di w. Bravo! Konpliman a tout moun ki se fanatik Real, konpliman a tout moun k ap sipòte lòt ekip. Wè, sa vo le kou, men yon bon lè m ta swete ke nou rive nan yon faz kote ke challenge sa a n ap fè l pou Ayiti, challenge sa a n ap fè l pou dè ekip ayisyèn, men sa pa depann sèlman de bòn volonte nou menm kòm fanatik, li depann de tout yon politik piblik an matyè de spò, pou ke menm jan a yon sèten moman nou te trè trè trè branche spò, nou te trè enplike nan spò, pou ke yo vin jwenn nou ladan l. Wè Donk an nou an nou swete sa An nou swete sa Mwen menm mwen tèlman kwè nan nan jistis M tèlman kwè nan jistis Mwen mwen renmen Pep Guardiola Mwen renmen ekip Manchester City a e Men èske nou te konnen ke Ane sa Se pou Arsenal Se Arsenal mwen te swete k chanpyon nan Nan chanpyona D'Angleterre la Nan Premier League la Paske ekip la m panse ke l fè tèlman defò e m wè kote ekip la elimine li. Ekip la elimine lè l pèdi match devan Aston Villa. Ou wè? E vrèman se match sa a se te match ke ekip la pa t dwe pèdi a. Ok? Donk malerezman, malerezman. E fòk te gen yon fo pa ki te fèt pou ekip la te elimine. Men m vrèman te swete ke aprè tout tan sa a pou ke Arsenal te leve koup la. Men la nati deside l otreman epi bon se konsa li vin pase. Ok. Kylian Mbappé travèse travèse nan Real de Madrid. E nou konn wè anpil fwa gen de chwa ke moun nan fè ou di se kòb. Pa egzanp, ann di majorite jwè foutbòl ou wè k travèse k al nan Arabi Sawoudit yo, se dèyè kòb y ale. Wè? Se dèyè kòb y ale. Wè sa a pa gen diskisyon sou li, pa gen deba sou li. E dèyè kòb y ale. Peryòd. Evidaman gen ki ale ki deja gentan desu e bon pou yon pakèt rezon si byen ke bon lè yo fin fè eksperyans lan yo ta kontan avan yo mete fen a karyè yo pou ke yo retounen al jwe nan yon gran chanpyona al jwe an Ewòp ou byen al nan MLS la Ozetazini e pou yal pase e rès ti tan dakò men son dwa wi yo gen son dwa jwè a genyen pou ke li di men poukisa l prale. Kylian ale nan Real pèsonn pa pral dim se pou lajan, kòmsi se lajan ki te premyè motivasyon. Sa a fòk bon sans nou jisteman fè nou wè ke motivasyon an, premyè motivasyon an se pa lajan. Kylian fin fè setan ap evolye nan Paris Saint Germain, li rann li kont ke gen de bagay fòk li al chèche, se sèten ke il aura tout gagné. a leksepsyon de la Ligue des Champions et du Ballon d'Or, enben li kwè ke fòk li ale nan yon ekip ki genyen sa nan adn li pou pèmèt ke li kapab leve koup sa, gwo zòrèy sa a, la Ligue des Champions. Mentnan. Èske se yon bagay k ap fasil pou li? Non, se pa yon bagay k ap fasil. Dabò, Kylian al jwe nan yon ekip ki gen deja yon ansanm de bon jwè. Se si ke yo pa pral mete misye sou ban. Ou wè? Sa vle di ke yo mèt pran dè senaryo, ou vire l agoch, ou di a non, non, non, piske ekip la deja byen kanpe nan sans sa a, e misye pral oblije sou ban. E pa vre. E pa vre. Yo pa pral achte Kylian pou mete l sou ban. Negatif. Dayè, m prèske gen garanti ke menm si sa pa depann. de Kylian li menm, men m sûr et certain ke depi nan nan negosyasyon yo, menm si yo pat poze pwoblèm sa a, men yon nèg tankou Kylian, vu entelijans misye, vu karism li, m panse ke misye son nèg ki ap veye o gren. Wap gade pa egzanp kijan misye sansib pou imaj li, li negosye dwa imaj li. Wè sa, sa fondamantal. Li negosye dwa imaj li. Nou sonje te gen yon mini clash ki te fèt o nivo de Paris Saint Germain paske yo tap itilize imaj misye san otorizasyon misye etc. Konprann wi. Donk kijan sa te pase? Li te fè yon tweet kote ke li te denonse sa. Men aprè sa yo konnen ke fòk yo negosye avèk misye. E kòm de fèt Real negosye dwa dimaj la avèk misye. Yo ba l yon prim a la sinyati ki son 50 milyon dewo. E pi son nèg ki pral touche anviwon 25 milyon. Dakò. Pa bliye moun ki te gen salè sa nan Real se Toni Kroos ki kite. Ki kite. ki estime ke bon li panse li fè sifizamman sa pou l te fè dotan ke sèt an fis manke ke Toni Kroos ye dan la mezi ou te gen diskisyon eske fòk li ale lè m di ale fòk eske li ta al nan Real paske gon kesyon de konfyans Jiskaske yon antrenè vin fè l konfyans, yo di non, e y ap bezwen misye, misye rantre efektivman, li fè sa pou l te fè a, li fè sa pou l te fè a, e n ap gade, e misye sòti a tout anvi jwe l, natirèlman misye pral fè koup dewòp la, men aprè sa misye ap. Rakwoche kranpon li, e li fè sifizamman sa pou l te fè, ou wè, donk bravo a tout lekip. E kounyeya ou genyen moun ki pral petèt fè frè fè frè transfer Kylian nan li plis sanble avèk Rodrygo li plis sanble a Rodrygo paske Vinicius ou pa pral mete Vinicius ou pa pral fè Vinicius pran ban Sa a ou pa menm bezwen kòm si m ta di w mete sa a nan tèt ou. M panse ke Vini ap ap la, yon bèl kolaborasyon avèk Kylian, answit Bellingham ap nan espas la. Brèf, ou genyen kanmenm 2 jwè ki pral genyen yon motivasyon anplis pou ke Nou pati pou yon trè trè bèl sezon avèk ekip Real la ankò yon fwa ki pral ranfòse. Piske m t ap di nou se pat yon kesyon de lajan paske gen de lè gen de bagay ke w anvi fè lajan kapab yon eleman kòm motivasyon men lajan pa detèminan ladan l. Se sèten ke gen yon kantite de vizibilite ke Kylian pral bay ekip lan Genyen vant mayo, gen vant tout kalite gadjèt, donk tout pwodui derive yo, tout se dè milyon ke ekip lan pral ranmase trè sètènman. Mentnan, si Kylian kite Paris parapò ak tout kalite gwo òf ke yo te fè li, Men, depa misye a trè mitije an Frans. W ap wè pa egzanp, m ap gad yon repòtaj kote y ap mande èske Kylian se yon lejann de Paris Saint-Germain, m wè vrèman pozisyon yo ekstrèmeman pataje paske gen yon kantite de moun ki di menm si misye te fè tout bagay pou Paris Saint-Germain, malerezman, mayonèz la pa pran feu e piblik la. Se sèten ke yo renmen misye, men gen anpil moun ki genyen yon aryè gou de pasaj misye paske yo panse ke misye anpil fwa manke ekip la respè, etsetera etsetera. Brèf, fò nou konnen ke chak moun gen fonksyonman pa yo, chak moun gen tanperaman pa yo, chak moun ka deside fè chwa pa yo. Misye fè chwa pa l, mwen si ke si l te vle rete nan Pari, se sèten ke yo t ap bay misye lajan ke w pa janm tande. Ok yo pa gen okenn pwoblèm. Qatar ta pe fè tout kalite envestisman pou misye etc. Men li vle al fè yon lòt eksperyans. Men fò w konprann li si l vle al fè yon lòt eksperyans. Donk misye deside al fè yon lòt eksperyans. An nou jis swete li bòn chans. Sonje m sot ensiste pou nou se pa toutan se lajan ki fòseman priyoritè. Se pa fòseman lajan ki

anyèl kòm gouvènè kalifòni sa yo se se de detay lè l jwe yon film pa egzanp li di w imajine w li touche kòm kachè plizyè milyon de dola pou yon grenn film men fò l ta fè plizyè plizyè plizyè ane kòm gouvènè pou l ta met lan tèt li ke l ka rive a yon lajan konsa. Donk sa vle di ke li menm li plis kwè ke se nan bay, se nan bay sa peyi a ba li. Paske sa l ye a kèlke pa, se trè sètènman paske l te leve nan yon anviwònman ke l kapab eksplwate, ke l kapab pwofite de li. ki fè ke li se koken aktè sa a, ki fè ke li rantre tout lajan sa a kòm aktè, men kounye a li bay peyi a, li bay eta a yon ti bagay an retou. Donk sa vle di ke misye, sa na ryen avwa avèk yon motivasyon lajan veritableman. Ok. Mentnan, kounye a, an nou rantre nan politik lakay nou. Eske Nou kapab di sa pou politisyen ayisyen. Eske nou ka di pa egzanp, yon politisyen ki deside, am, m sonje fraz sa a, lè w pale avè l, di a monchè m vin ba yon kout men. Eske lè n tande yon pri, yon politisyen ayisyen di li vin ba yon kout men, eske li gen rapò avèk kout men an tèm de jenerozite, an tèm de èd, an tèm de sipò? Oubyen se yon fraz jis paske se li menm k ap fè pi bòn resèt lè w itilize yon fraz konsa, A monchè, m vin bay yon kout men la, m ap bay yon kout men. Èske nou pran sa lan men politisyen? Majorite politisyen ayisyen gen yon jan yo vann tèt yo. E popilasyon an oblije achte, achte yo, jan w wè yo vann tèt yo a. E sa, ou pa ka, ou pa ka anpeche sa, ou pa ka anpeche sa. Pou moun pa egzanp ki pa renmen lè m ap fè rapèl yo, men nou mèt vire, nou mèt vire bouton an. M konnen rapèl yo, paske w konn ki avantaj mwen genyen, ou p ap tande pèsonn di se manti m ap fè lè m ap fè yon rapèl. Yo pa kontan m fè rapèl la. A wi. Rapèl la deranje. Men, se, se, se, se istwa w. Lè m fè yon rapèl, se, se, se yon bagay istorik, donk li te fèt. Ok? Enben, lè w gen de politisyen, pa egzanp, kòm sosyete ayisyèn nan li. Se yon bagay konsa li ye, li aksepte nenpòt ki bagay, ou konprann, li aksepte flip flap, li aksepte jodi a moun nan te gendwa la, aprè sa li di oh, gen yon avantaj la, li al chèche avantaj la, aprè sa oh, ou wè pa gen yon lòt avantaj la, li kite sa, li al nan avantaj sa, li al pran avantaj sa, oh, donk se yon kesyon de eksprespatou. Ok bon sosyete a pèmèt li nou pa nou pa kapab e kanpe anfas li piske e pa nou k chwazil se sosyete a k di a pa gen pwoblèm m akseptel epi yo pranl ok dakò ok men lè rapèl la vin poul fèt a non nap oblije reziyen nou nap oblije reziyen nou n pran apèl la ok ou pran de politisyen pa egzanp. Lè yo tap negosye avèk de pouvwa, pa bliye anpil fwa negosyasyon yo fèt sou do peyi a, negosyasyon yo fèt sou do popilasyon ayisyèn nan. E trè souvan o detriman de peyi a e o detriman de popilasyon ayisyèn nan. Ou ka pran pa egzanp lè yon pouvwa monte toujou gen yon tandans de konpwomi oubyen de konpwomisyon pou pèmèt ke yo rale dra a yo chak bò kote pa yo. E sesi se pa jodi a. Anpil fwa ou tande nèg sa di si pou m fè sesi fò yo ban m sela, vin a manman w pou w pran papa w. Donk se toujou yon echanj konsa. Trè sètènman gwo plimeyank nan kesyon politik pral di w wi men se yon kesyon de rapò de fòs. Si nèg la li menm li bezwen ke m ba l vòt la men gen yon bagay pou l ban mwen an retou. Diferans ki genyen se ke anpil fwa. Nan lòt peyi yo, yo genyen de ideyoloji ke yap swiv. Si w al an Frans, ou pran le Rassemblement National pa egzanp, li genyen yon politik de migrasyon ki arete, li di w si pou l vote tèl bagay, enben li menm fò l gade nan tèks la ki kote ke li santi enterè pa l ki se pozisyon ideyolojik li. Ki kote l wè l? Ok e sa se pa yon bagay li fè an kachèt se yon bagay tout moun konnen le jou ou RN pran pouvwa an frans moun ki se imigran yo deja konnen nan ki sa nan ki recho dèyè yo ap tonbe peryòd. Sa vle di ke se pa moun ki vini kòm si m ta di w k ap andyoze w avèk yon pawòl epi nan aksyon yo se pral yon lòt bagay. Se pa sa, e pa sa ke l ye. Lè moun yo vote, yo vote, yo konn sa yo vote, yo konn pou ki sa yo vote, yo konn ki kote yo prale nan vòt yo a. Kontrèman avèk nou menm an Ayiti. Ou gen yon kantite politisyen ki gen yon diskou. Diskou a agoch, men aksyon yo adwat. Ou wè? Donk, kèlke pa, lefèt ke nou viv eksperyans tan e nou reviv li, nou re-reviv li, se sa k eksplike ke anpil moun ekstrèmeman pridan chak lè yo wè yon politisyen. E majorite politisyen ayisyen pa gen ankenn skrupil pou ke li fè de bagay, li di de bagay, swa pou l defann enterè pa l, swa pou l kraze yon bagay, swa pou l deranje yon bagay. Donk, li pa gen pwoblèm pou l pran yon ponyète, li lage l nan bonm bwa a. Nou tande sa ki, sa yo repwoche Antoine Rodon Bien-Aimé. Ok? Men, misye fè yon buzz sou rezo yo. Li pale nan radyo kote ke misye denonse yon bagay men an tout lojik ann ta di ke sa li denonse a ou ta gen dwa di ou pral remete l an kesyon pou ta di ou kwè yon bagay konsa ta ka fèt men ou konn poukisa anpil moun kwè ke l ta ka fèt paske nou abitye avèk skandal sa yo. Sa pa twò piti pou politisyen ayisyen ta fè vre non, kòmsi rantre nan biwo Edgar Leblanc, fè bwi, dechire, arete, etc. Non. Nan ka sa a, gen dwa son bagay ki pa vre, yo denonse l etc. Sepandan, sa pa t ap etonan ke efektivman te gen de politisyen k fè sa a. Dayè se pou sa misye di l tou, menm si l fo, menm si l ta fo, Misye ka oze dil paske gen moun kap kwèl paske nou abitye nan yon sistèm kote sa yo abitye fèt vre se pou sal oze fèl mentnan kisak vrè kisak fo eske efektivman a odon byen eme Misye fè deklarasyon an wi li fè deklarasyon an mwen tande voice yo mwen tande echanj yo se vwa misye e se otantik wi Antoine Rodon Bien Aimé misye fè deklarasyon sa efektivman mentnan sa petèt anpil moun pa konprann nan deklarasyon Rodon Bien Aimé a ansyen depite a se le fèt ke majorite moun ke misye site non yo se de moun ki nan menm gwoup pal la tou Li site non pakèt moun ki nan konpwomi istorik la. Sa vle di ke se yon sòt de enplozyon. Ou te gen dwa met nan tèt ou ke ok misye ap denonse, misye ap kritike, misye ap choute sou de lòt moun ki yo menm anndan sikwi ki te mete konsèy prezidansyèl de tranzisyon an, men se pa pati pa l la, se pa gwoup pa l la, se pa regwoupman pa l la. Me voilà que li site moun nan regwoupman pa l la tou. Eske se pa yon bal misye tire nan pye l? Eske se pa yon bagay purement suicidaire? Objektif Rodon Bien-Aimé nan ka sa a ki sa l te ye? Sensèman nou pa konnen. Men de tout fason li gen rapò avèk enterè. Menm si w pa konn sa li ye egzakteman, men li gen rapò avèk enterè. E m pa kwè ke pandan Bien-Aimé fè sa a, nou met nan tèt nou ke enterè ke misye ap defann otomatikman se enterè peyi a. Men sa n'a rien à voir. Sa n'a rien à voir. Ok? Pa etone nou, se yon bagay yo konnen ki pral negosye e ke nèg la santi ke si l pa gaye bagay la, menm jan lè yon nèg mete yon mi nan domino, Ok li mete mi an lan domino a paske l rann li kont ke sa l gen lan men l kòm zo yo pa gen okenn posiblite pou ke advèsè k anfas li a pa fè 2 kabès. Donk sèl jan pou l sòti tèt li se pou domino a rebrase. Gen dwa se nan yon lojik konsa Antoine Rodon Bien-Aimé antre. Ok Evidaman, nou tande ki jan yo reyaji pa rapò a misye. Nou tande ke yo menm mande pou ke yo, non sèlman fòk yo retire misye, retire pati pa misye a ki rantre anndan konpwomi istorik la, men misye li menm, fòk yo netralize l. Ok? Paske lè, lè misye pale, li pa pale sèlman nan non pati k pa l la. Li prèske pale nan non ekip ki konstitiye regwoupman ki voye moun anndan Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an. Donk, a s moman la, ekout, a ki pwofit se skandal? Piske de tout fason, s on skandal li t ap ye. A ki pwofit se skandal? Men si w al fouye w ap jwenn gon gon gwoup k ap benefisye de skandal la. W ap wè s on s on skandal ki motive pa dè zenterè kèlkonk. W ap jwenn li lè w al chèche li. Ok. Mentnan, erezman, erezman, gen plis moun ki demanti l ke yo konfime l. Donk. Omwen, yon skandal de mwens ki pa gentan rive a matirite oubyen a tèm. Yon skandal de mwens. Mentnan, pandan wikenn nan, ou genyen le premye minis dezinye e nome, chwazi, tout sa w vle, Doktè Garry Conille ki rantre nan peyi a. Li resevwa. e akèy chaleureux bò kote ki de dwa. Genyen yon zanmi ki di m li pa konprann, piske misye poko gen arete l nan men l, li poko kouman, kòman fè y al resevwa l kòm si l te yon premye minis? Eskize m, e m di zanmi an m gen enpresyon, amwen ke ou menm avè m nou pa, nou pa p li nan menm liv ditou. Men de tout fason. Gen de moun, depi yo te manke dezinye yo sèlman, san ke yo poko menm chwazi yo non, non l ap site. Gen de moun paske non l ap site sèlman pou l vin nan yon pòs enpòtan, ou gen tan dwe l sekirite. Ou gen tan dwe l sekirite. Paske otomatikman, e nivo densekirite misye pral ogmante toutswit, gason kou fi. Nivo densekirite l pral ogmante. Dabò ou gon kantite moun ki pral solisite misye, ou gon kantite moun ki pral bezwen rankontre avè l, ou gon kantite moun ki pral bezwen atake l. Donk kèlke pa, sekirite misye gen tan an je premye fwa yon nèg site non l ke l presanti a. Presanti wi, poko deziyen non, presanti. M pa bezwen di w kounye a si w vin dezinye l. Si w vin dezinye l, ekout, Garry Conille pa antre kòm senp sitwayen. La a, nan, Garry Conille antre kòm premye minis dezinye ann atandan ke l nome, piske sa k pral konfime nominasyon an se arete a, enben oke dakò. Men, se klè ke le, le, le nouvo premye minis, sinon le pwochen premye minis ayisyen va saple Doktè Garry Conille. Sa se klè. Sa se klè. Lè misye antre. Li resevwa e onè pou l resevwa, y al akeyi l nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture. Answit Salon Diplomatik, Premye Minis Enterimè la, Mesye Boisvert, al resevwa l nan Salon Diplomatik, e ensi de swit. Kèlke pa, An tèm de pwotokòl, pa gon pwoblèm nan sa. Vrèman pa gon pwoblèm nan sa pou moun ki t ap poze kesyon e èske l gen dwa a sa. Wi, wi, pa gen ankenn pwoblèm de pwotokòl nan sa. Dakò. Mentnan, am, piske s on bagay san delè, sètadi on arete jis sòti epi pasasyon ap jis fèt an dousè ant Garry Conille e, am, e, e, e, e Boisvert, Mentnan, gen yon bagay yo ka toujou fè, semèn sa a pa egzanp, yo pa ta dwe pèdi yon tan pou pèmèt ke yo, yo monte gouvènman an. Pou yo pèmèt ke yo monte gouvènman an. Monte gouvènman an pa ta sipoze yon bagay ki, m ta ka di, m pa di, m pa di se pa yon bagay ki ap pran yon ti tan e pou yo evalye dosye, pou yo evalye pwopozisyon, etsetera. Non. Wi ap gen sa. Men, m panse ke gon bagay ke yo lage nan lari a, sa a pa ka vrè. Sèt istwa ke gouvènman an gentan monte e ke Garry Conille ap jis vin siyen, sa e manti. Sa a se manti. A fè kòmsi m ta di w premye minis lan pa fòseman konnen ki moun ki pral nan nan gouvènman an, ki pral nan kabinè ministeryèl la e ke se yon bagay yo jis ba li, yo ba l non moun yo, yo ka petèt alarigè fè l fè konesans ak moun yo, men l ap tou vin jwenn. e e e yon kabinè ministeryèl monte mwen di nou sa a se fo e archi fo sa paka vre moun ki lage l nan lari a li konn pou kisa l lage l moun ki kwè ke se konsa pou l di l la enben li li konnen paske de tout fason gen nan nou k ap kwè se vre donk li li lage l paske depi w wè y ap pwodui e paske yo konnen ke gen moun pou konsome wi ya. Donk se pou sa yo lagel. Donk sa pa ka vre. Sa pa ka vre. Li klè ke gon kantite de moun, trè sètènman, ki o nivo de klas politik la ki te ede monte konsèy prezidansyèl de tranzisyon an. E an plis de sa, fòk nou pa fèmen, m ta ka di, reyalite a sou. kategori sa a sèlman. Se pa yo menm sèlman ki egziste anndan peyi a. Se pa paske yo fè pati de ekip ki te dezinye manm nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon an, piske de tout fason yo reprezante nan konsèy de tranzisyon an, men n pa ka vle pou ke se sèl yo menm ki pou pral konstitiye kabinè ministeryèl lan san ke yo pa menm tenu kont de lòt fòs viv anndan peyi a, lòt kouch, etsetera. Dakò? Bon, mentnan, an n ta di ke yo deside y ap fè sa. Tande! Gon premye bagay pou nou note. A yon sèten moman, Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, toutomwen, ekip ki dezinye yo a, yo te met lan tèt yo ke yo te ka fè dilatwa sou kesyon Premye Minis lan. Te gen yon kantite de tatonman ki t ap fèt, deplase pyon agoch, deplase pyon adwat, etsetera. Sonje m di nou gen yon kantite de sektè ki voye moun nan Konsèy Prezidansyèl la, m ap di l de manyè trè kru, se lajan yo vin fè. M ap di l de manyè trè kru, gen de moun ki fè pati de ekip ki voye moun nan Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, se lajan yo vin fè. Se dèyè lajan yo vini. Ok sa sam di a la son postula ok em gen eleman nan menm poum dil dakò erezman gen de moun kap veye o gren erezman gen de moun o nivo de la sosyete sivil ki ap pozisyone yo pou ke yo denonse de tip de bagay konsa de deriv konsa. Sonje m di nou ke genyen 2 moun ki nan konsèy prezidansyèl la, lè konsèy la fèk pati, yo rankontre avèk yon seri de moun ki gen mwayen nan sektè prive, de moun nan klas politik, etc. Yo pwomèt bagay m pa kwè ke peyi a gen ladan. Gen de nèg ki pwomèt dyòb, m pa kwè gen tout dyòb sa yo, gen tout pòs sa yo vre nan leta. Ok paske lè yo fèk lage ou gen enpresyon se 2 moun ki te grangou anpil anpil anpil anpil yo tonbe sou yon manje la m pap baw manti men yo pral gonfle pi devan remake ke pandan tout dilatwa sa yo tap fèt nou tande anbasadè ameriken an sòti nan laprès li fè yon deklarasyon ki te genyen 2 pal ladan ki te genyen sa nou te tande yo pale avèk bandi yo. ok a savoir se prizon ou byen simityè a sa ete youn ladan yo men dezyèmman yo te mete yon bwa dife nan dèyè konsèy prezidansyèl de tranzisyon an pou ke san delè yo nonmen premye minis lan ok e dan lè koulis. Yo te menm evoke posibilite pou ke yo pran yon plan B o nivo de la kominote entènasyonal, tout o mwen d'une frange de la kominote entènasyonal, si yo pa fè rapid pou yo dezinye premye minis lan, enben, se gade y ap gade yo pran yon plan B. E plan B a, selon sa k te di dan lèkoulis, se elimine yo ta pral elimine afè konsèy prezidansyèl la paske yo rann yo kont ke finalman bagay sa ap fè moun pèdi twòp tan, ba yo fè yon bagay ki pi senp, etsetera. Nouvèl sa a tonbe nan zòrèy manm konsèy prezidansyèl yo. Donk a s moman la, yo rann yo kont ke, hum! La a, monchè, gen lè pito nou, pito nou degaje nou, nou avanse. Sa a, li te mete yon ti chof nan dèyè yo e yo te avanse pi vit. Dotan ke, mwen te di n sa mèkredi an, li klè ke Menm sim wè gen de moun kap di non se pa konsa l ye, se yon bagay ki fèt avèk anpil elegans, avèk anpil minusi etsetera, se pa entènasyonal la k enpoze anyen etsetera, pa gen pwoblèm kontinye fè timoun dòmi men nou menm je nou kale. Ann bay tèt nou manti, nou te montre w pa A plis B ke de tout fason nan tout kandida k te gen la yo, meyè kandida ke lentènasyonal t ap retwouve l ladan l, li te rele Doktè Gary Conille, pwen, pwen final, peryòd. Ok? Mentnan, yo deside, yo fè chwa de de Gary Conille, lè yo fin tande tout lòt kandida yo. Mentnan, yo fè yon chwa politik. Yo fè yon chwa politik, yo jete devolu yo sou Garry Conille, men yo fè yon erè estratejik sou le plan politik selon mwen menm. Gen plizyè eleman pou nou note. Pa egzanp, le reprezantan di sektè prive dè zafè, misye pa t la lan vòt la. Plis, yon lòt obsèvatris, youn nan, anfen, gen de obsèvatè, obsèvatris la pa t la tou, ki ekstrèm ijans ki te genyen ki eksplike ke reprezantan sektè prive a pa t anndan peyi a pandan ke l konnen gen yon eleksyon k pral fèt e ke l konnen yo pral chwazi premye minis lan? Sa a pa egzanp, menm si yon moun ta di m wi se te pou dè rezon de konvnans pèsonèl, se te bagay pa l, bagay prive, etsetera, non. Li pa ka senp konsa. Li pa ka senp konsa. Y a anguiy sou wòch. Evidamman! M pa pral spekile sou rezon ki fè reprezantan sektè prive a pa t anndan peyi a nan moman vòt la. M pa pral spekile. Men sof ke pèsonn pa p vin di m non se jis yon koensidans, monchè misye te gentan pwograme e bagay konsa, etsetera. Sa a, nou mèt kenbe l pou nou, nou pa bezwen bay moun ki gen lespri l. Yo, sa pa p pase. Donk gen yon rezon ki fè ke reprezantan sektè prive a pa t la nan moman vòt la. Mentnan sa ta ka rive ke genyen yon ekstrèm ijans ki fè ke sitwayen an oblije deplase, men, menm jan Garry Conille, yo tande l a distans, misye te ka patisipe nan vòt la a distans tou. Misye te, Laurent Saint-Cyr te gen dwa patisipe nan vòt la a distans tou. Petèt ke ou pral di m, wi men se pa t yon vòt, se te yon konsansis, yo jwenn antre yo, etsetera wi. Men, si se yon konsansis yo jwenn, misye ka toujou patisipe nan konsansis lan pandan l pa la. Kèlke pa, gen yon bagay ki fèt de manyè, anfen, li fèt syaman pa patisipe nan vòt la. Mentnan ann ta di ke ok dakò bon misye misye te se yon nan sal prale a e son bagay ki te ekstrèmeman enpòtan ann ta di son son entèvansyon chirijikal pa egzanp ki gen nan pa misye ki ta gen yon pwòch li fòk li la etsetera bon la ankò gon moun ki gen dwa di ou wi men atan yon bagay ki gen rapò avèk peyi a e eskizem si se pa misye an pèsòn ki an danje. E eske eske li lojik pou ke e se nenpòt lòt bagay ki priyorite sou yon bagay ki gen rapò avèk peyi a? On peut toujours dire ce qu'on veut. On peut toujours dire ce qu'on veut. Ok? Men sa ki sèten se ke li klè ke gon rezon ki fè ke misye non sèlman pa la jou y ap dezinye premye minis lan, men dezyèmman On peut toujours dire ce qu'on veut. Ok? Men sa ki sèten sè ke li klè ke gon rezon ki fè ke misye non sèlman pa la jou y ap dezinye premye minis lan, men dezyèmman, on peut toujours dire ce qu'on veut. Ok? Men sa ki sèten sè ke li klè ke gon rezon ki fè ke misye non sèlman pa la jou y ap dezinye.